Pou konprann sa kap fèt la. Nina sil deside pale avèl se poul konprann mwen mpa ka kitel afwontel pou kont li. Ebyen se sam diw wi atlis ou menm lè w konnen w pral rankontrel lan kale je w ou konprann sam diw lan. Nina male ay twòp strès. Pa gen pwoblèm non cheri map fè yon ti kouche paskem pa santim byen. Mwen al lopital tande. Enhen pa gen pwoblèm non madanm wap fèmen devanm mwen tande.
Paske plan sa ou planifye an la sou mwen an la donk ou gon moun kap ede ou. M ta renmen konn kiyès. Ou ta renmen konn kiyès poukisa sou mwen.
Sonje sa w fè m Liza. Sonje ki kote ou mete m deja. Li menase w vin menase m la. Donk fè respè w lè wap pale bese ton w ok. Bese ton?
Paske. Lakay mwen an?
Eske ou pa trouve sa biza? Lakay mwen? Fòm de parèt sou ou konsa.
Fè respè w. Fè respè m.
Liza, m pa vin fè diskisyon avè w nan zòn. Yon senp bagay m vin mande w. Kiyès ki te monte plan sa ansanm avèk ou? Eske ti ou menm pa tap ka fè plan sa? Ou gon moun ansanm avèk ou. E m garanti w Liza, m ta renmen konn kiyès sa paske moun sa ap fè m sa trè chè.

Men sa w te panse menm Liza, ou te panse m t ap vin poukont mwen? Poukisa ou pran m pou m mouri djòt menm jan ansanm avèk ou? Hein? Ah ouf! E ou menm, kiyès ou ye? Ou pral konn kiyès mwen ye. Ou kòman w ap pale ak bòs la? E mwen k ap pete pete ansanm avèk ou wi. Sa w ap, sa k ap pran w la? Wi. Kounye a Lisa ou pral dim kiyès ki konplis ou la. Donk ou panse ke tout kou sa ou te ban mwen an m ta pral kite w konsa? A machè ou te sou ou te tou sipoze kite peyi an nèt banm la blanch. Kiyès se pou m bò la blanch lan? An men ou pa konn hee ou pa konn kiyès mwen ye. Gen rezon.
E ou menm kiyès ou ye e sa m mande w? Ou pral konn kiyès mwen ye.

Pèmèt an gran. M deja an fou deja. Ou bezwen konn verite a? Ebyen wi se mwen ki tiye Rita la. Paske lè pou m te rele anbilans lan m te kite l ap chipote. E mwen k koz li mouri.

Ya mwen la. Non li poko vini nou gon bon titan ap tann li la li poko vini depi yon 5 minit pase la ankò li pa vini mwen menm mwen prale paske mpa konnen poukisa. M santi m strese. M ap rele w an fò konnen. Wi ou ka vini. M ap rele w.
Nou ka chita. Non m pap chita. An Rebeka, pou jan m trete w, pou jan m te bon pou ou, m konsidere w tankou sè m. E pou se sa w fè m? Sè w?
M pa t ap janm ka sa dèyè m pa konn bonè pou.
Sa vle di ke Fabiola gen rezon depi o kòmansman? Wi, wi, Fabiola gen rezon. E li toujou gen rezon. Men malerezman, li toujou gen mari li.
M pa konprann! Se retwouvay m vin fè la. Yon bon kesyon. Se ou Felestel la? Se ou Grand Tchenwa? Poukisa se kounya? Kisa w vin chèche nan vi nou kounya? Kisa w bezwen? Kisa w ap chèche? Eklèsi nou. Nou vrèman bezwen repons.
Ke kèsyon pou la sa? Wi.
E ou menm Divine, ke kèsyon pou la?
Kèsyon map poze ou. Poukisa se nou menm kap fè soufri konsa? E pouki se Rebecca ou pran kòm konplis ou? Ki mal ke nou fè ou? Se papa nou jete ou. Nou pa koupab.
An m esplike nou yon bagay. Tout lanmou ak afeksyon, se nou menm wi k jwenn yo. Mwen menm m pa jwenn anyen nan papa m. Kisa n te konprann? Sa yo se tout sa m te reve jwenn.
Nan kisa nou fotif? Hein? Di m nan kisa nou menm nou fotif? Si papa nou pat chwazi pou w pou l te okipe w, nan kisa nou menm nou fotif? Poukisa se nou menm ou vle fè peye? Hein? M twouve sa trè enjist. Pa bezwen pè. Ou konnen m pap kite anyen mal rive w. Ok? Ebyen se ou k pral peye wi Didi. Rebecca.

Bon, nou konnen deja ke tout sa k kòmanse toujou gon fen. Nou gen sè Alangia ki fini, m konnen ke anpil nan nou se pat sa nou tap tann, se pat final nou tap tann. Paske pou jan pwojè a bèl la, jan pwojè a dous la, m konnen nou pat janm vle pou n te jwenn final kounya la. Men malerezman, se final la nou jwenn. Ok, se final la nou jwenn. Si ke gen final nou mèt poze nou, paske. Nap jwenn nouvo pwojè trè byento paske G-Dev pap kite nou soufri avèk tout lavi yap pote nouvo bagay pou nou. Ebyen pou n ale pi lwen toujou, jan ke krim yo pase a, sa fè nan lavi yo toujou di w pafwa fò w aprann tande, fò w aprann tande paske lè tèt ou di, lè ke w pa tande, lè yo pa ansanm avèk ou E pafwa bagay yo konn mal pase. Se vre m konnen ke gen anpil moun ki pa t ap kwè G-Div. Ki pa t ap kwè nan sa G-Div di a, ki t ap toujou nan tèt yo ke tout sa G-Div ap di yo se yon fason l ap fè pou l kapab kite zòn nan avèk yonn nan medam yo pou l al glase avèk medam yo. Sa vle di ke gen anpil fi ki pa t ap kwè, ki t ap panse ke apre sa ke G-Div fin fè a, ebyen l ap jere l ap jwe yon fason, Poul kapab bon sou medam men poutan manti se pat janm sa kel te ye vre but J-Dave te kanpe vrèman poul te pwoteje medam yo malgrel pat kapab di medam yo tout la verite paske sil te gentan di medam yo verite a bagay sa tap gentan eklate avan ebyen kòm ke medam yo pat tande e Didine li menm te fè konnen ke bon Fòk li konnen sa k ap fèt la, fòk li chache konnen, li p ap deplase, fòk li rele moun yo pou l kapab pale ansanm avèk yo, pou l konnen ki sa k pase e kiyès ki dèyè tout bagay sa paske li menm fòk li wè tout bagay ak de zye l paske Didine li menm te vle viv sa k pase a, li te vle pale ansanm avèk li bon kòmsi pou l te chache yon antant pou l te pale avèk sè a paske li di gèt se moun li ye si l pale avèk sè a, sè a ap tande l, sè a ap konprann li. Men malerezman, sè a li menm li pa t bezwen okenn dyalòg kòmsi moun te pral konvenk li, kòmsi pou l tande, pou l di, pou l dat, pou l kite sa l ap fè a. Men sè a li menm li te just kòmsi vle vanje de medam yo yon fason paske papa l te abandone l, papa l te jete l, papa l pa t ba l lanmou. Bon, anndan pwojè sa, gen yon pakèt bèl leson anndan pwojè a.

Kòm li tande epi li te di, Enben oke, enben oke m ale e mete w lakay mwen. Epi tout bagay fini epi menm li te rejwenn li avèk medam yo pou l esplike yo tout bagay, enben sa pa t ap pase konsa. Oke, se paseke misye li menm li fè yon gwo erè. Bon, ou te gentan tande, enben rete kenbe sa epi apre ou menm ou jwenn ak medam yo pale avè yo. Men lè ke ou tou di moun nan, Anmè sa m tande, fò tou met nan tèt ou si w bay moun nan do. Ebyen li ka fon bòt sou ou. Ebyen si ke ou gentan konnen ou pral pale, ou gentan di moun nan sa. Ou lakay ou gen zanmi, ou pa ka ap deplase wap bay moun nan dlo. Ou sipoze mete Rebecca deyò avan ke ou menm ou kite kay lan. Ou pa met Rebecca deyò. Ou kite Rebecca li anndan epi wap sòti pandanstan e lakay ou ye ou bay Rebecca do kounya lal fon bòt sou ou ou arive pèdi lavi w ok ou arive pèdi lavi w e nou gen Lisa li menm ki pèdi lavi l tou bòt paske ou konnen li te atake Rebecca epi li te fè flay e m te gentan di nou sa Lisa fè flay epi Rebecca li menm lap bon sou li e se sak fè Fabiola menm te toujou ap pale sa li te di konsa ke si ke ou Sè flay Rebecca bon sou ou fòk ou fè tout sa wap fè yo byen pou sa pa mal pase nan ou ebyen di zaki pè ti lavi'l sou ou sa vle di ki anndan pwojè sa gon pakèt krim ki fèt anndan pwojè a ok e nou gen Fabiola li menm ki pèdi lavi l, Fabiola li menm ki pèdi lavi l pandan ke Alexandre te gentan pale avèk Didine, Alexandre te gentan pale avèk Fabiola, li te di yo kite la. E sa k pi bèl la ankò, Fabiola e Alexandre fè biyè davyon pou medam yo, li fè 3 biyè davyon. Li fè yonn pou li, li fè yonn pou chak medam yo, yon fason pou medam yo kapab deplase paske li wè medam yo pa t vle fè biyè davyon. Ebyen li menm li fè biyè davyon an. Tèlman l te vle pou li deplase avèk medam yo, ebyen kounya la yo menm lè lòt moun yo vin nan kay la pou yo pa jwenn yo, pou yo menm pou yo gentan sove poul yo pou yo gentan ale. Men bon malerezman, Fabiola li menm te mouri, m konnen gen anpil fanatik se pa sa ke yo t ap tann, yo pa t ap yo pa t janm swete pou Fabiola te mouri e nou gen sè a li menm tou ki mouri tou e nou gen Rebecca li menm tou ki mouri. Bon. Malgre sè amour Rebecca mouri anpil moun tap tann pou Rebecca te viktim men pa rapò de Fabiola m konnen ke anpil nan nou pèdi nan pwojè a m konnen ke li fè nou mal anpil anpil anpil men anndan pwojè a gon trè trè bèl leson ki tire anndan pwojè a ok pafwa nan lavi gen de bagay ke ou fè ou evite mwens krim fèt. Men si ke ou te tande, tout krim sa yo pa tap fèt, tout san sa yo pa tap koule. Se vre Amtrak tap toujou mouri an, e Lisa tap toujou mouri an, men Rebecca pa tap mouri, e Didine, bon li pa mouri, men Fabiola pa tap mouri, e lòt sè a menm li pa tap mouri. Ok, e si ke Alexandre pat gentan prezan. pou l te gentan parèt pou l te dezame Rebeka pou l te tire se a, Aleksann tou l t ap mouri li menm. Ok, Aleksann li menm tou l t ap mouri. Paske lè se a vire a, se tire l t ap tire sou Aleksann. Yo t ap tire Aleksann tou, apre sa l t ap tire Didine mete dèyè l. Sa vle di ke si Aleksann pa t gentan parèt, se 2 moun, si Aleksann li menm pa t gentan parèt, E li pat gentan dezame Rebecca pou l te tire avan sè a li menm. Ebyen se 2 moun ki tap sòti anndan kay la ki se te Rebecca ansanm avèk lòt sè a. Sa vle di ke tout rès moun ki te nan espas la tout tap mouri. Men se toujou 2 moun ki kite espas la. ki se Didine Alexandre ki se koup lan ki kite espas lan. E m konnen anpil fanatik la m konnen y ap bougonnen paske pwojè a fini twò rapid. E pou di w sa k bèl la, final la tèlman bèl, final la tèlman bèl, w ap gade final la ou wè l fini. Ou anvi tounen l ankò pou regade l paske wè final la bèl anpil non. Final la bèl anpil, bèl kout plim nan final la. Final la move fanatik yo. Final la move. Wè nou pral fè yon ti bagay, yon ti jwèt nan kòmantè a la. Nou pral fè yon ti jwèt nan kòmantè a fanatik mwen yo. Tande m byen, ti jwèt nou pral fè antre nou nan kòmantè a. Nou pral bay final la nòt sou bon n ap mete l sou 300. N ap mete nòt lan sou 300. Sou 300, pou jan final la fini an, konbyen ou t ap bay? Eske wap bal 100 sou 300? Eske wap bal 100 konbyen sou 300? 200 konbyen sou 300? Oubyen eske nap bal 300 sou 300 e pou jan final la ye a? M konnen gen moun ki pral bese nòt yo paske pwojè a fini twò rapid men non, nou pa pral bay nòt pou jan pwojè a fini twò rapid a jan ke l pa fini twò rapid. Nap bay nòt lan se pou final la. Se pou jan final la byen fèt la. Jan kout plim yo byen vini anndan final la. Jan ke nou jwenn final la. Jan ke final la bon bon jan ke final la gou nan bouch lan. Se sa m bezwen fanatik yo. Pou nou di m konbyen n ap bay. Pou final sou 300 an ale tout moun nèt nan kòmantè a sou 300 konbyen nap bay nou pa bliye abòne nou pa bliye like pa bliye kite yon kòmantè nap tounen ankò pou yon pwochèn video.